E mwen ap di yon gwo bonjou E yon gwo bonswa a chak moun ki pral gen pou gad videyo sa Jodi an se 10 avril Jodi an se mèkredi 10 avril an 2024 Mwen fè videyo sa pou m pale spesyalman a boujwa yo Mwen fè Ti video sa pou m pale avèk politisyen yo M fè video sa pou m pale avèk anbasad yo Anbasad Dèzetazini Anbasad Kanada Anbasad Lafrans spesyalman Ki kenbe peyi a nan mizè l ye la E Mesye Mwen m pa menm fè video sa pou m pale a pèp ayisyen Paske pèp sa son pèp ki degrenn goch la Son pèp w ap goumen pou li li pa konn si w ap goumen pou li Son pèp yo monte yon sistèm Kote ke yon ekip vagabond gen mikro nan men yo e ke yo peye yo lajan pou fè pèp la kwè ke se kont li menm nap goumen e se malere malere sa m pale sou yo paske m pa pral pale de yo spesyalman pou anbasad amerikèn la anbasad kanada anbasad la frans m wè sa nap fè ayiti an li pap konti li pap li pap ret pou toutan menm lè m ta mouri sa nap fè ayiti a li pap ret pou toutan. Paske kòman nou konprann ke yon ekip politisyen vòlè, rat do kale, zenglendo pou yon peyi yo mete l konsa nan eta sa epi jodi an nou rele karikòm nou, nou kache dèyè an gwo ponyèt nou met karikòm devan epi ki vin avèk yon konsèy prezidansyèl 9 manb ok poukisa menm 9 vòlè sa yo poukisa menm gwoup gang pati politik sa yo poukisa menm gwoup vòlè ki nan sektè prive k voye reprezantan yo. Poukisa yo tout pa antann yo epi yo te di bon ok nap chwazi on grenn moun nap met on grenn prezidan nap chwazi on premye minis epi nap bay on ajenda men on fèy de wout men ki kote nap fè men priyorite nou nap met sekirite nan peyi an apre sekirite ou konprann mwen nap fè refòm konstitisyonèl apre refòm konstitisyonèl nap òganize eleksyon e nap fè refòm nan aparèy jidisyè lan. ke Ariel Henry avèk gwoup vòlè l fin fin kraze non e pa sa nou vle fè se bat pou nou pran pouvwa pou nou rejenere sistèm nan ebyen ebyen kote mal kalkile tout moun ki pral mouri nan peyi a la tout ap mouri sou konsyans nou kontrèman nan fè moun kwè moun ap mouri malèrèz ap mouri nèg viv ansanm yo ap tiye moun viv ansanm pa vle moun yo sa yo pa bridjing nou menm Salopard Brésil nou. Nou mechan trop a pep sa. An nou gen kè pou nou pran 9 vole nou pral enstale yo. Mennen koulèv la lekol se youn fel chita se 2. Ok. E sa selman m te vle di nou. Tout sak pral pase nan peyi a la e sou kont nou. Tout sak pral pase net nan peyi a e sou kont nou. 9 vòlè met tèt yo ansanm pou yo vin dechèpiye toujou pou yo vin souse toujou 9 zenglendou ou tande sektè prive voye reprezantan ou tande pati tèl pa tèl goupman politik voye reprezantan poukisa bann vòlè nou pat met tèt nou ansanm nou di bon ok nan chwazi yon prezidan non e pa peyi ak nan tèt nou e vòlè nou pa gen pou nou vòlè Epi banm di ou wè vè video sa m'pale anbasad yo nèg ki poko direktè dopinyon yo kap fè gwo analiz politik yo nou mèt poze nou poze nou nou fè peyi sa twòp twòp abi nou fin rich nan sistèm nan bann vòlè nou mèt poze nou ok epi moun ki ka branche ret branche malere malerèz yo kòm yo pran pòz kòm si e pou nou yap goumen lè nou wè nou yon kote retire kòd ou tande. Pam nèg sa yo pran pòz sansib pou nou Map konn depi kilè nèg sa yo te sansib pou dlo nou pa genyen Map konn depi kilè nèg sa yo te sansib pou manje nou pa genyen Map konn depi kilè nèg sa yo te sansib pou lopital pou pitit nou Nou pa ka voye lekòl Yo moute ti gwoup vòlè yo Ti gwoup medya pa yo Menm jan a politisyen yo. E sak fè yap goumen pou peyi a ret konsa wi. Yo tout konn politisyen yo pa serye men e pandan politisyen yo pa serye yo ka fè yo ka fè yo chante pou yo fè lajan. Ebyen ebyen konte mal kalkile. Viv ansanm li ye. Ok nou ret branche. Tann sak pral pase a. Viv ansanm li ye. Nou pral konnen.